bale pou yo e fòm di nou ke dechoukay nou wè k fèt nan mache ti tony an se babekyou an pèsòn ak gwoup gang li se misye an pèsòn piga moun pran pawòl nan men pèsòn se babekyou an pèsòn ki deplase e ki e ki arive fè dechoukay la premyèman te gon pwoblèm nan dwàn senmak. zam pat ka antre jan yo te vle yo antre a. Sètadi ke nèg yo an pèt de minisyon pandan mwen menm avè w nap pale la. Se pou sa nèg Jenèf yo, via chèf gang Gèlè Babekyou a, taktik, taktik, estrateji yo, se antre nan komisarya yo, dezame polisye, pran zam polisye yo, pran tout ekipman polisye yo pou yo prepare bagay yo gen pou yo fè pèsonèl. E poutèt sa w wè plizyè plizyè polisye mouri an rezon de chèf gang Babekyou ki pran tout strateji lapolis la l vann ni ak bandi. Se youn nan nèg ki fè peyi a plis mal. Li moutre nèg yo kòman pou yo pwogrese, li moutre nèg yo kòman tou pou yo pran pozisyon, pou yo fè sa k rele repozisyonman taktik la. Yon bagay kòmsi w gen dwa rive la a, ou vin fè yon aksyon ou pa ka fè l, ou retounen. Retounen an vle di ke repozisyonman taktik. Sa a se ak anndan sant yo moutre w chèf gang bandi pa konn bagay sa yo, e sèlman polisye ki konn sa. Ki lè moman an bon pou atake, ki lè moman an bon tou pou repliye, pou tann sib lan anvayi epi pou mete pou mete pou mete pou mete nan dèyè yo. Ebyen chèf gang sa a antrene tout vye ti gang sal ki genyen o nivo de Dèlma 2, o nivo de Dèlma 6, li moutre yo tout teknik lapolis sa. Yè nou ka remake nan. Nan kesyon an ti tony benet ou konnen tout nèg sa yo tou se zanmi gang yo ye kote yo fè biznis yo se gang ki pou bayo ki pou bayo aksè dayè wap wè wap wè lè lè lè nèg bri yo vini nèg gitmo misye misye pa menm kite yo penetre anndan menm li di kel pa vle bandi makel sètadi yo menm se nèg sa yo se gang se gang ki ba yo sèvis, se gang ki moun pa yo, se gang yo toujou ap bay mwayen, fè ke lapolis vin sekirize yon lye, yo pa menm kite lapolis antre anndan, o wi, yo pa vle bandi make yo, yo ta vle di, yo gen mwayen nan men yo, y ap rejwenn kòb ankò pou yo remèt biznis yo jan yo vle l la. Kèlkeswa mwayen, epi y ap toujou gen bandi yo tou, sèl sa m konnen, m konn bandi pa konn zanmi moun. Bandi a gen lajan l, li konnen lè lè a rive l poko jwenn lajan l, l ap kraze, l ap brize. Laprèv an èbyen grand Noël. Nou pa zan, nèg boujwa sa yo, yo pa zanmi polisye ankò, tout zanmi yo se gang kounya. Ebyen, ki sa k ka rive fèt? Chérubin ki nan tèt Simo, m te di nou depi yon nèg gen mèt 3 mwa yon nèg fè nan tèt Simo, li tou milyonè de fason otomatik. Msye gen kontak dirèk li non sèlman avèk Martine Moïse men kontak dirèk li avèk. Jovenel Moïse sè ta di epa nèg kap rele nan Léon Charles poul kwaze avk a Jovenel an e pran telefòn li direkteman pale ak Jovenel Moïse ebyen sak gen e chèf gang sa ki nan tèt simo a ki rele Chérubin an li gen menm patron avèk Babekyou hein patron l se Jovenel Moïse se Martine Moïse direkteman apèl se pou sa nan kan bèbè lè nèg yo te pran pakèt nèg E nèg Timo yo te pran yon pakèt nèg a zam fann fwa nan yon machin sou pis la pi ba prèske kot kan Bèbè a ye a. Ebyen Martine Moïse te rele an pèsòn, li pase Chérubin lòd li fè lage nèg yo. Gen anpil nèg nan Simo ki te kite Simo poutèt sa yo pati pati yo, yo di lapolis pa gen espwa. Paske e Martine Moïse ki te rele an pèsòn. Ebyen sa sa k ka rive fèt e nou wè m ekri non patnè k rele Che e e e Esmèt nou wè n ap gade yon pòs sou Facebook nou ap wè m met non misye. Si simo sa k te pale ak babekyou yè l di a monchè ou touye simo kisa w fè konsa ebyen se misye k nan lapolis la ki nan simo a kòm toutè babekyou misye son enspektè ki anndan simo a se baz babekyou l ye tout sa k ap pase li esplike babekyou jan l fè se poutèt sa babekyou rele misye frè l frè m ou konnen tèl bagay m pa t la. L bagay m te nan Dèlma 2 katouch ap tire ale di katouch ap tire Dèlma 2 ap Dèlma 6 babekyou Dèlma 2 l pa konnen e sa ka rive fèt le pwoblèm se ke pandan mwen menm avè w n ap pale la depi yè swa gang yo yo pase cheriben lòd pou l fè nèg simo yo antre e nèg simo yo pa vle antre aktyèlman la e gwo presyon nèg yo gen sou do yo la pou yo kite Dèlma 6 pou babekyou retounen lakay li yo menm menm pou y al veye bagay ti toni e nèg pou yo te gentan debake lòt bò a ankò e se fè ke. Nèg Titoni yo te di yo pa bezwen antre paske yo pa vle gen sib bandi sou yo. Èske w konprann sa vle di? Tout se bandi, yo pa vle remèt peyi a avèk lapolis. John Colem Morvan te toujou di nou sa. M toujou di nou pa gen anyen ki gen nan peyi a la lapolis pa ka jere si yo kite lapolis travay. Paske lapolis gen fòmasyon adekwat pou l pou l plat atè a, pou l netwaye atè a. Men etan done nèg yo gen bra politik dèyè yo, sètadi ke yo toujou konnen Lòd ap pase pou yo ke yo pa atake yo. Se sa ka rive fèt dènye moman sa yo la. Alò Chérubin mande nèg Cimo yo pou yo antre nan baz pou yo kite l ye a. Babekyou yè sa l fè lè l al kase Ti Tony bagay Ti Tony an, biznis Ti Tony an. Se gade l ap gade si yo te ka rale efektif ki onivo de Dèlma 6 yo pou yo voye yo paske son bagay ki byen planifye pa babecue sèlman k planifyel se tout gang sa yo ou wè ki gen ki gen palto sou yo se yo k planifye afè yo yo voye al kase biznis ti tony an epi di kou pou yo retire nèg simo yo anndan e pou yo voye yo bay ti tony e la choz e bèl e byen fèt mèdam mèsye se ke chèrubin mande ti mesye simo yo pou yo te kite e anndan delma 6 pou yo kite l vid. Epi pou yo kouri yal nan bagay al pwoteje bagay ti tony an atandan nèg nèg vagabon sa yo nèg delma 6 yo yo tout ap retounen nan baz yo sèl sa m di simo anpil respè pou yo paske yo te chwazi refize bakòp idmo pou idmo vin bay bakòp. Paske nan Idmo vrèman vre gen de nèg ki pwòp, gen de nèg ki clean tankou nèg vendezyèm ki nan Idmo yo pa danse kole vrèman avèk nèg ki pa danse kole nèg disetyèm tou m kwè avèk nèg vennsenkyèm yo pa danse kole ak Babekyou menm si Babekyou gen plizyè grenn nèg nan yo tankou gon patnè ki Florida k rele Tashir Tashi L ki bagay sa misye se yon konpè Babekyou menm chèf gang menm jan Babekyou li pati l kite peyi a li menm. Èske w konprann? Sa vle di, e, e, sa vle di, nèg yo pa vle Simo rete atake bandi yo anndan. Men Simo fon travay spesy, e, ki fon travay ekstraòdinè anndan Dèlma 6, medam, mesye. Gen bagay m pa p di nou, paske m, m, m, m dwe gen dwa de rezèv la. Men, Simo fè, fè bagay ki rele bagay. Èske w konprann? Simo fè bagay ki rele bagay e m salye ti, ti mesye, ti mesye Simo yo, hein, ti mesye Simo yo. E nèg yo refize refize èd udmo. M pa di ke pou nèg nèg Cimo gen pwoblèm a nèg udmo. Men su le plan stratejik lè w ap batay fò w konn kiyès ki vrè ènmi w ak kiyès ki pa vrè ènmi w. Nèg udmo yo anpil nan nèg yo se bon nèg men anpil tou se se. Se travayè babekyou yo ye, se babekyou ki met lajan nan pòch yo, se babekyou ki ba yo depi babekyou fè tout tan l avè yo, yo pa santi yo gen kè pou yo trayi babekyou paske anpil nan yo se chèf gang yo ye tou èske w konprann sitou pou nèg jid yo ki ap okipe yon seri de baz pou babekyou men nèg timo refize sipò sipò idmo ebyen yo te pran èd lame pito yo te pran èd lame pito paske nèg timo te ka rete la Epi yo nan operasyon yap frape lè w gade wè katouch ap tire nan dan yo poutan se menm nèg udmo ka sasinen yo pou tèt babekyou èske w konprann ayy nèg yo nèg yo plis renmen ti kòb sal ti kòb kidnaping kap vin jwenn yo a ayy babekyou li menm son nèg ki bon nan zafè kominikasyon li gen dwa ap fè fon bagay yon kote la epi li menm lap fon videyo yon kote epi l voye fè èske w konprann mwen wap di yo menn la vre se pa li menm se nèg ki pi danje aktyèlman la ki gen nan peyi a chèf gang ki rele babekyou a. Paske l vle moutre, li te vle moutre pouvwa se li sèl ki wa, se li sèl ki mèt, se li ki tèt pansant tout baz geto yo. Se poutèt sa an l antre, l fè federasyon gang li, epi l soti pou l okipe, pou l asasinen tout polisye nou yo, pou l pran kontwòl komisarya yo, epi pou l fè bagay ki gen rapò ak pouvwa oubyen bagay ki gen rapò avèk li menm pou l moutre pwisans li. Gras a Dye nèg Simo yo moutre yo poko fin mouri nèt, yo pa fin disparèt nèt, bravo Simo, kontinye konsa, e sitou nèg ki sou rezo sosyo yo kanpe avèk nou, paske fè travay la menm jan nou kontinye fèl, e kanbèbè ou wè moun ap pale anpil nan vye kanbèbè la, se la tout gang Martine Moïse yo te soti lè nèg Simo yo te kenbe yo epi aprè sa yo fè yo pati a galil yo pran plezi yo menm pran plezi yo voye yo ale e anndan baz Bèbè sa se la pi fò nèg se la pi fò nèg la salin pi fò nèg gwo vòlè ki okipe kote pon jan kote pon de salin nan anba kote de salin te antere a mikanò se la tout nèg yo fè pon an gen nèg simon pele pou yo pase lè yo bezwen pot babekyou èd se la yo pase yal rezoud tout bagay men sèl sa m ka di nou batay la fèk kòmanse. Batay la fèt kòmanse, lapolis paka peri pou seri de ti gang, yon jèn ti gason konsa nou asasinenl semèn nan, li kite madanm, li kite pitit, li kite zanmil, li kite tout moun nèt, epi nou asasinenl epi pou bandi santi yo konfòtab jiskaske pou yo panse ke menm komisarya yo ka pran lòd pa pran nan moman an, kit ou te Leon Charles, ou wè Leon Charles ki fè ti deklarasyonl nan, sou blòf li ye. E konnen l konnen moral polisye yo kraze la, lòd li pap respekte. E sou blòf li ye. Nèg Simo yo pouse, pouse, pouse. Bay tout sa pou nou fè, m tande nèg ap di ke nou pè pou yo, pou yo pa vin met non nou nan bagay dwa zimen, chèf pap kanpe avè nou, n ap tann lòd chèf. Nou pa bezwen tann lòd chèf. Si nou pa fè sa, y ap trase yon egzanp sou nou, y ap touye tout Simo. Twa Simo gentan mouri ant nèg Dèlma 2 a nèg Dèlma 6 tiye deja. Te gon Simo ki te ret pòs machan pa twò lontan la lasasinen malgre nèg li pat pran nan bal li pran men lè nèg yo fwote l li pèdi fòs li tonbe malgre yo rele cheriben yo di bakòp yo bakòp misye pa voye bakòp Simo al pot nèg la se kou nèg yo arive asasinen Simo a epi yo trennen nèg la depi nan kan Dèlma 2 yo trennen l al jete l nan Tokyo tankou se yon chet nèg la ye menn. Èske ou konprann tout nèg sa yo, tout nèg ki a responsab tout zak sa yo, se chèf gang ki rele Babekyou a. E yon bagay ki fè m mal anpil, anpil lè m ap gade ki mizè nèg Simo yo ap pase anba chèf gang sa yo ki gen nan peyi a. Sèl sa m ap di nou, e Simo ki mande m pou m te fè live sa pou yo, mwen fè l paske yo pa ka pale e pa fòt yo, chèf gang Cheriuben an, Li mande ti mesye dam ti mesye Simo yo pou yo kite Dèlma 6 pou yal sekirize bagay Tony ki bagay sa ki gen biznis li bò kot chèf gang yo anba a li mande yo pou yo kite Dèlma 6 e nèg yo refize kite Dèlma 6 yo di ke fò yo vanje la ras fò yo vanje Frère dam yo ke sanzave yo arive asasinem. Salye tout 4 mil moun ki nan live la anpil respè pou nou pran live nou patajel lòt moun a gentan wèl. Male mal pran plezim nan Portugal e Lalmay. Mèsi.